Gon moun ki mande m kilè map patisipe nan yon konkou gran manjè mwen menm an ayiti la nan manjè an ayiti konkou gran manjè òganize moun nan pran ekip pil diri manje san gou li mete pou moun manje nou pa konn wè lè ap òganize konkou gran manjè se pa paske moun nan manje anpil oubyen l renmen manje pou manje a pa pa ka gou li pa ka akonpanye avèk plizyè bagay lòt peyi yo lè yo wè ke moun nan gran manjè yo wè l al yon kote. Ou wè gen plizyè meni. Ou wè gen plat li chaje bagay. Paske fòk, fòk bagay la kapab apetisan. Fòk pandan ke moun ap manje li pa vin gen yon kè plen. Paske bagay la twòp. Isit, isit wap gad de seri de konkou gran manjè. Mwen menm m pa pral ladann. Se pa paske mwen renmen ti manje m. Kou nan pou moun panse ke mwen menm son moun tou k pa konn sak gou, pa konn sak bon. Non monchè, wap fè konkou gran manjè wap fè, wap fè, m pa konn a kè sou wap fè l. Men mwen m pa prale menn. E chak konkou gran manje, se swa yo pran yon sèl, yon gwo pil spageti, yon gwo pil diri kou lapwa, epi fini konkou gran manje. Ou pa ka oganize l pa oganize l. Swa fon konkou gran manje la, ou met bon vyann, bon sòs, ou mete bon diri, ou mete lòt bagay. Gon fason ke mwen ou fè l nan lòt peyi menn. Yo, menm ou menm ki pa renmen manje, ou pa fouti wè nèg la ap nan konkou gran manje a pou pa krezi menn.

Konkou gran manje snap ok mwen menm wè wè bras ki pa gen pou m ta òganize yon konkou gran manje pou m monte men jan konkou gran manje se nou pa vle moun nan kèl kontan nou pa vle l ere nou pa vle l santi l byen pandan ke l ap manje puiske son konkou gran manje bat manje a nenpòt fason men non fè bagay la byen lè w gad manje an verite ou dèyè telefòn nan santi ke menm ou menm ou pa t ap goute l.

Mwen wè kibo yap òganize konkou nan lòt peyi pou moun ki manje anpil, pou moun ki renmen manje, ou ap wè vrèman vre bagay yo enteresan. Menm ou menm, ou pa vle, ou anvi. Men isit, monchè, e paske m pa vle al pi lwen wi, men janm wè n sèvi moun yo nan konkou gran manje a, m pa konnen, kòm se ka ti bagay e e moun ki pa gen ti bras kap fè l, yo fè l. Gon moun ki mande m kilè map patisipe nan yon konkou gran manje. Mwen menm, an Ayiti la, non monchè. An Ayiti se konkou gran manjè òganize, moun nan pran yon ekip pil diri, manje san gou, li mete pou moun manje. Nou pa konn wè lè ap òganize konkou gran manjè? Se pa paske moun nan manje anpil oubyen l renmen manje pou manje a pa ka gou, li pa ka akonpanye avèk plizyè bagay. Lòt peyi yo lè w wè ke moun nan gran manjè, ou wè l al yon kote, ou wè gen plizyè meni, ou wè gen. plat li chaje bagay paske fòk fòk bagay la kapab apetisan fòk pandan ke moun ap manje li pa vin gon kè plen paske bagay la twòp isit isit wap gad de seri de konkou gran manjè mwen menm pap la m pap al ladann se pa paske m renmen ti manje m kounye a pou moun panse ke mwen menm son moun tou k pa konn sak gou pa konn sak bon non monchè wap fè konkou gran manjè wap fè a wap fè a m pa konn a kiyès wap fè l. Men mwen mpa prale menn. E chak konkou gran manje se swa ou pran on sel, on gro pil spageti, on gro pil diri kou la pwa, epi fini konkou gran manje. Ou pa ka oganize, pa oganize. Swa fon konkou gran manje la, ou met bon vyan, bon sos, ou mete bon diri, ou mete lot bagay. Gon fason ke mwen ou fel nan lot peyi menn. Yo, menm ou menm ki pa renmen manje, ou pa fouti we neg la ap nan konkou gran manje a pou pa krezi menn.

Konkou gran manjè snap ok mwen menm wè wè bras ki pa gen pou m ta òganize yon konkou gran manjè pou m monte men jan konkou gran manjè se nou pa vle moun nan kèl kontan nou pa vle l ere nou pa vle l santi l byen pandan ke l ap manje a piske se yon konkou gran manjè bat manje a nenpòt fason men non fè bagay la byen lè w gad manje an verite ou dèyè telefòn nan santi ke menm ou menm ou pa t ap goute l.

An Ayiti, konkou gran manjè òganize. Moun nan pran yon ekip pil diri, manje san gou, li mete pou moun manje. Nou pa konn wè lè y ap òganize konkou gran manjè? Se pa paske moun nan manje anpil oubyen l renmen manje pou manje a pa ka gou, li pa ka akonpanye avèk plizyè bagay. Lòt peyi yo, lè w wè ke moun nan gran manjè, w wè l al yon kote, ou wè gen plizyè meni, ou wè gen. plat li chaje bagay paske fòk fòk bagay la kapab apetisan fòk pandan ke moun ap manje li pa vin gon kè plen paske bagay la twòp isit isit wap gad de seri de konkou gran manjè mwen menm pap la m pap al ladann se pa paske m renmen ti manje m kou nan pou moun panse ke mwen menm son moun tou k pa konn sak gou pa konn sak bon non monchè wap fè konkou gran manjè wap fè a wap fè a m pa konn a kès wap fè l. Men mwen m pa prale menn. E chak konkou gran manje, se swa ou pran on sèl, on gwo pil spageti, on gwo pil diri kou lapwa, epi fini konkou gran manje. Ou pa ka oganize l, pa oganize l. Swa fon konkou gran manje la, ou met bon vyann, bon sòs, ou met bon diri, ou met lòt bagay. Gon fason ke mwen ou fèl nan lòt peyi menn. Yow! Men mou menm ki pa renmen manje, ou pa fouti wè nèg la ap nan konkou gran manje a pou pa krezi menn.

Konkou gran manjè snap ok mwen menm wè pwen bras ki pa gen pou m ta òganizon konkou gran manjè pou m monte men jan konkou gran manjè se nou pa vle moun nan kèl kontan nou pa vle l ere nou pa vle l santi l byen pandan ke l ap manje pwiske son konkou gran manjè bat manje a nenpòt fason men non fè ba la byen lò gad manje an verite ou dèyè telefòn nan santi ke menm ou menm ou pa t ap goute l.